Komisyon Jistis ak Sekirite Piblik Sena a rankontre lendi 28 janvye a Minis Jistis ak Sekirite Piblik la, Mèt Jean Roudy Aly, epi manm kabinè li, akonpaye Direktè Penitansye Nasyonal la, kote li t ap diskite sou fenomèn detansyon prevantiv pwolonje. Komisyon an eksprime preokipasyon li sou sitiyasyon ki lakòz vyolasyon dwa anpil moun nan prizon yo ki poko pase devan jij yo. Prezidan komisyon an, senatè Jean Renel Senatus, mande minis jistis la pran tout dispozisyon pou rezoud pwoblèm sa. Yon ekstrè nan mikwo Fedner Confident ak Moïse Wilbridge. Mwen te komisè gouvèneman, nou konn pwoblèm nan. Ou nan leta a nan pi wo nivo nan jistis lan, mwen menm mwen senatè de la Repiblik nou konn pwoblèm nan. Ase souvan moun yo yo arete yo ilegalman. Yo arete yo san manda, yo arete yo an marj de la lwa ou de la konstitisyon, men lòske yo fè yon aksyon an abeas kòpous devan dwayen yo, komisè di gouvèneman yo, yo pa prezante. Yo pa al defann leta, yo pa al defann lapolis ki arete a devan jij ki se jij libète a ki se dwayen an. E nou menm an dan komisyon an, èske

Multiplication d'audience ke w fè yo, eske gen de deplasman ke nou fè? Surtout avèk parquet yo, jan sa te konn fèt, tribunal la antann li de kana ak parquet ya, pou yo fè de deplasman al nan prizon yo, al tande de ka, eske nou mete sa nan kad strateji ke nou menm nou genyen yo? Si strateji w la aplike, strateji pou detansyon prevantiv pwolonje ya, Nan konbyen de tan ministè de la jistis kapab di l p ap pale de detansyon prevantiv pwolonje ankò? Si pwojeksyon ke w fè yo, ou rive atenn objektif ke w fikse w yo, nan konbyen de tan nou ka di nou p ap pale de detansyon prevantiv pwolonje ankò pou n di omwen dosye sa a nou fini avè l?
Bò kote pa l, minis jistis ak sekirite piblik la, Jean Roudy Aly, eksplike gen divès jefò yo kòmanse fè pou fini ak detansyon prevantiv pwolonje a. Minis lan di li deja rankontre komisè gouvènman nan 18 jiridiksyon yo pou diskite ak yo epi travay pou jwenn solisyon ak pwoblèm sa. Deja gen yon kalandriye travay ki tabli nan sans sa. Fedner Confident ak Moise Wilbridge. Miltipliye odyans yo, tout tip dodyans ki ap pèmèt nou adrese kesyon an pou fè ke moun yo pa an detansyon prevantiv pwolonje, se mete mwayen tou a dispozisyon pakè yo pou pèmèt ke yo fè travay yo, pou pèmèt kapab gen plis odyans koreksyonèl, kriminèl pou adrese kesyon detansyon prevantiv pwolonje a. Yon lòt aspè ke n ap adrese avèk lapolis, se nan kesyon arimaj ki genyen, jan yo arete moun pou. Lapolis ap toujou kontinye fè travay li paske fò nou fè lit kont banditism nan tou. Se vre nou gen yon lit kont la detansyon prevantiv pwolonje, men sa pa vle di lapolis p ap fè travay li pou arete bandi ki merite arete, men dan lè limit de la lwa. Nou vle adrese pwoblèm sa yo tou pou moun pa arete moun nan nenpòt ki kondisyon, mal kalifye enfraksyon yo, voye moun nan prizon apre pou l al pase yon pakèt tan. Donk.

Lòt nouvèl, prezidan komisyon etik ak anti-kòripsyon sena a di ap tann ak enpasyans rapò kou siperyè dè kont ak kontansye administratif la sou depans lajan petro karibe a. Palmantè a di kou dè kont nan rapò li te fè nan ane 2013, 2014, 2015, 2016 sou depans lajan petro karibe a te deja pote presizyon sou fason lajan te depanse Senatè Latibonit lan di li pa atann Koudèkont ka di yon bagay ki kontrè ak premye rapò a, Fedner Confident ak Moïse Ulbricht. Lakoudèkont travay de fason endepandant, nou menm nou senpleman ap tann ke rapò a li soti, se Sena a ki mande l pou ke nou achemine rapò a bay jij la. Jodi a nap tann beaucoup plus de detay, men konsènan le rapport de la Cour des comptes, pap gen wout pa bwa, m panse ke rapò a li nan menm liy avèk rapò senatoryal yo.
Mèt Monferrier Dorval, manm Konsèy Lòd Avoka Pòtoprens eksplike travay Kou Siperyè dè Kont ak Kontansye Administratif ap fè nan kad dosye Petro Karibe a se vwa ki pi legal pou dosye a ka fè wout li. Yon lòt bò pwofesè Monferrier Dorval fè konnen rapò pou Kou dè Kont ap gen pou pwodwi nan kad dosye Petro Karibe a pa sifizan pou pèmèt yo pouswit. Nou envite w swiv. Rapò Kou dè Kont la.

Donk, Koudèkont, lè l fin pwodui rapò la, fò l sezi, fò le Conseil qui doit adopter le rapport, kounye a y ap sezi la Chambre des affaires financières de la Cour des comptes. Se chanm afè finansyè la ki pral pwodui yon desizyon. Desizyon sa a, li ka pran desizyon pozitiv, li ka pran desizyon negativ. Sipozon ke koudèkont di, bon, gen malvèsasyon, gen detounman de fon, la chanm de zafè finansyè de la koudèkont, y a pran yon arè de debè. Si ke li di ke pa gen malvèsasyon, pa gen anyen, la pran yon arè de kitus. Donk si, dan le kad d'un arè de debè, se arè de debè sa a, Koudèkont, li ka sezi komisè gouvènman an ou jij denstriksyon ou lè de alafwa. Se sa dekrè di 23 novanm 2005 ki reji Koudèkont la prevwa. Si yo rete avèk rapò a sèlman, yo pa ka avanse paske pwosesis la bloke

E se komisyon bikameral sa ki pral fè yon rapò bay chanm nan ki pral di si gen malvèsasyon, si bay dechaj ou pa. E si lè palman an pwononse l sou rapò koudèkont la, si l di li dakò avèk li, l ap annik pran yon desizyon, lè sa se lè de chanm separe, kounye a y ap voye dosye a nan devan pakè ou kabinè denstriksyon.
Yon lòt kote, Mèt Monferrier Dorval swete Lakou dè Kont jwenn mwayen nesesè k ap pèmèt li fè travay li kòmsadwa pou pwodui yon rapò chak ane. Selon pwofesè a, sa ap ede demach pwosedi yo respekte, evite dosye yo bloke epi fasilite moun ki jere lajan leta jwenn oubyen pa jwenn dechaj. Yon ekstrè nan mikwo Rachel St-Fort ak Hervé Pierre.

Nou pa bay dechaj a moun yo e nou vin fè moun yo chak eleksyon k rive moun nan bloke nèg ki minis la li paka kandida swa kandida a eleksyon prezidansyèl lejislativ e menm pou l ta vin minis la l pa kapab direktè jeneral sa bloke li paka kandida donk mwen menm di kareman nou retabli lamò sivil dan le peyi paske lamò sivil nèg sa byen ipoteke dèlò ke vouzèt nome w ap jere lajan leta vo byen son gove k ipotèk. An plis, moun sa pa ka kandida, pa gen de cha chak ane. Donk se lè ke gon evènman, swa ke nèg la pral premye minis, swa ke nèg la pral nan eleksyon, y ap fè de demach pou gen dechaj. Alò ke la dechaj dwa èt done chak ane, li ka de chaj ou pa. Yo ka pa bay dechaj, yo nan bay yon arè de demè. Donk fò nou bay sa chak ane. Donk kounye a nou pase nan son evènman. Si travay la te fèt de manyè sistematik chak ane, pwoblèm sa pa t ap poze. Yo t ap gentan wè tout iregilarite sa yo.